Avèk anpil tristès ke SPNH 17 ap salye nou laprès ki toujou la pou fè rive byen lwen revandikasyon nou yo. Nou salye egalman popilasyon ayisyèn nan ki toujou kanpe bò kote n. Polisye yo, an jeneral, pouki n ap sibi pwa revandikasyon sa yo ak anpil kouraj e anpil detèminasyon? Konfyans ke yo fè nou se sèl lwil nan motè mobilizasyon an pou nou kapab vanse. Anpil moun ap mande, Kote nou? Kisa ki pase nou? Ebyen nap di nou SPNH 17 la. Nou chita sou ti chèz pa nou. Nap swiv. Nap gade nan gwo linèt sa kap pase nan moman sa yo. Mesye dam. Bagay yo tris. Bagay yo gon gou anmè. Lanmè kou fyèl. Dlo kontinye ap ponpe nan je nou. Sitou lè nap gade fason ke yo trete frè nou yo ak sè nou yo ki kouri al chèche yon ti refij. Lakay youn nan peyi zanmi nou yo, e trètman sa a ke yo ba yo a se de trètman inhumain. Bagay la tris, bagay la revoltan. Nou, SPNHDISM, nou santi nanm nou ap manje n lè n ap gade pandan 9 mwa sa yo, Enstitisyon polisyè a trennen nan labou, n ap mande n si l pa menm tounen labou. Enstitisyon an pèdi fyète l, diyite l, ak yon wo eta majò ki vini, ki retire l, elimine menm konfyans popilasyon an nan enstitisyon an e konfyans polisye yo ak polisyè yo andedan

ki se fòs enstitisyon an. Tandi ke bandi yo y ap flannen, y ap feraye, ou menm santi ke yo pran plas enstitisyon polisyè an. O final, polisye demotive, kidnapin chak jou, moun ap mouri pa bal, Federasyon gang yo fè fè ke gen kote moun pa ka menm pase e popilasyon an menm ozabwa. Espionage 17, nan kapasite de prevansyon l ak antisipasyon l, te konn toujou ap tire sonèt dalam nan, Pou di ke wout sa a ke y ap pran avèk enstitisyon an, li pa yon bon, li pa yon bòn wout. Se nan twou ke n ap tonbe. Olye ke yo te tande nou, pou yo te fè kò avè nou, pou te pran nou kòm de kolaboratè, yo te chwazi de preferans pou chase nou. Yo te chwazi kouri dèyè nou olye ke pou te chita avèk nou pou n korije sa ki merite korije andedan enstitisyon pou l kapab vanse. Nou menm arive pèdi yon fason dwòl e biza Frè nou, kòlèg nou, zanmi nou, delege Esplanad 17, Guerby Geffrard, ki te chè pou nou anpil e ke nou pap janm bliye. Pou kounya pi gwo doulè Esplanad 17, se Abelson Godet, ke yo arete andeyò de lalwa, nan kondisyon ke nou tout konnen. Sa nèg yo maniganse yo kapab arete Abelson konnen. Nou gen 6 mwa depi ke nap batay. Batri avoka SPNH yo ap batay. Yo aranje yo pou yo fè tout sa ke lalwa li menm li prevwa. Sitou avèk l'infatigable Mèt Anel Remy. Pou yo kapab libere Abelson Gonaive. Men malerezman, tout tan ou tande tribinal pa ka syeje, pa gen dwayen, oubyen komisè di gouvèneman an pa prezan, ebyen jodi a, SPNH 17 di, li sòti tèt li dan silans, E liberasyon Algod Abelson gwo nèg ki kapab fè nou ankò rantre nan silans. Abelson gwo nèg ke yo arete mal. Renal Koutwa, Sen Jan, Sen Filip. Se de seri de polisye avèk tout lòt polisye ke nou pa note la ke yo arete de fason ilegal e abitrè. Eske nan 17 mande ak leta santral pou yo di yon mo. Pou yo sispann ak pèsekisyon yo. Sispann pèsekite manb SPNH 17. Pou yo libere Abelson Gwo Nèg. Nou pèdi deja. Nou pèdi Guerby Geffrard nou pap pèdi sou zokenn pretèks Abelson Bonnet. Nou mande pou yo rantre tout manda yo, manda kont ansyèn kòdonatris nou Yanick Joseph, manda kont aktyèl kòdonatè nou.

Pascal. Aksyon sa yo se youn nan nan prensipal koz demoralize enstitisyon demoralize a. Se youn nan prensipal koz ki demotive polisye yo. Se youn nan prensipal koz ki fè w wè polisye yo ou santi enstitisyon delala paske polisye yo pa kontan, yo pa dakò sa ke y ap. fè polisye yo jan yap arete polisye yo e jan ke yap trete sendika ke yo menm yo te foule beton an, yo pran lari, yo mache ale direksyon jeneral pou mande pou yo genyen yon sendika nan tèt enstitisyon andedan enstitisyon an. Tèt ap di ak otorite ki gen pouvwa desizyonèl yo ke solisyon an. Ak tout pwoblèm ke nou wè ki gen la nan kesyon sekirite a, pwoblèm sa yo kapab rezoud. E solisyon an, li la. Nou jis poko vle sezi. Solisyon se kisa li ye? Se pou otorite yo. Prese prese, mete nan tèt polis la, polisye ak polisyè akademikman fòme, ki kredib, ki konpetan, ki gen lidèchip ak eksperyans e ki kapab genyen konfyans polisye, polisyè yo. Chwa sa a, chwa sa yo dwe fèt nan chita pale ak enstitisyon tankou SPNA 17 k ap defann koz polisye yo ki deja genyen konfyans polisye yo e ki konn tout bezwen pnh la. Apresa. Otorite yo sipoze panse fè tout sa k depann de yo pou ke yo bay materyèl de pwoteksyon avèk polisye yo, tankou jile, kask, radyo kominikasyon, w apè kominikasyon se yon bagay a refè, veyikil blende. bon zam ak minisyon, elatriye. Pou fè fas, pou polis yo kapab kanpe e fè fas avèk sitiyasyon an. Lòt gwo manman koze a, se ke otorite yo. CSPN, Wo Eta Majò la, sipoze genyen sa nan preparasyon nan tout, yo sipoze pote sa, pran sa a kè, ki se sante mantal, fizik ak sosyal polisye yo. M ap reprann pou nou. CSPN. Sipoze. Sa sipoze yon sousi pou yo. Panse ak sante mantal, fizik e sosyal polisye yo. Paske yon moun ki pote zam pa kapab fristre. Yon moun ki pote zam pa kapab ap reflechi ak kay, ak pitit li pa ka bay manje. Pa kapab ap panse avèk madanm ki malad. Pa kapab ap panse avèk lekòl. Tèlman gen ouvèti dè klas la. Pa gen anyen, absoliman anyen ki di pou polisye yo. Pa menm panse a sibvansyone yo, a ede yo pou ke lekòl la kapab, yo kapab mete pitit yo lekòl. Donk yon polisye pa gen dwa ap fè sousi sa yo. Paske sante mantal yon polisye, yon moun ki pote zam, yon moun ki ap fè metye dè zam, fòk ke wo eta majò lan panse avèk sa. Konsa, n ap kapab remonte pant lan. Konsa, desant ozanfè ke nou ladann nan la a. n ap kapab sòti ladan l. Enstitisyon an li ajenou, bagay yo tris e solisyon yo la. Se sèlman sezi pou yo sezi solisyon yo. Mentenan nou pral fè plas avèk Mèt Remani ki te fè.
Je te a une conférence au cabinet, me konnen kalite d'avocat du SPNH 17.

ap fè pwomosyon respè eta de dwa. Jodi a la gen anpil polisye ki pèsekite e sa k fè m ap, bon, yo pale avè m, gen yon enspektè divizyonè ki a oze m arsele yè, bon, nou ba l vag paske franchman si Mèt Arnel Rémy al kanpe pou l al mete tout kolè li deyò, franchman li te ka menm pèdi djòb. Men nou pap rive la. Sèl sa m konnen, m konnen nou menm an kalite davoka, n ap asire e nou pwomèt tout polis dosye Kenneth Bernadicet ke kabinè a ap kanpe ansanm avè jiskobou. Paske gon lè fòk pèsekisyon politik sa yo fini, gon lè fòk imilyasyon sa yo fini, gon lè fòk move tretman ke y ap bay polisye sa fini. Afè pou lè polisye a mouri pou madanm li a dèyè chèk li an pou y ap kouche madanm li an fòk nou kontinye denonse sa. E. Paran Angelo Saint Philippe avèk 2 polisye ke yo fèt arete ki nan Delma 33 a Penitencier kontakte nou kòm avoka e nou toujou di yo ke lòske nou travayon pou lè polisye on ne perçoit pas d'honoraires paske nou fezon un service pour le pays paske ekoute lè w gen polisye sa kanpe yon bò yon solèy fleuri kap fè sikilasyon se pa jwèt non lè w gen polisye sa pandan l kanpe lakay li e e e kay li bout madanm li rele l yo di vin mete w e pa jwèt non.

Polisye a pa kab sikile pou machin yo t ap fè patwouy la edo moun machin nan ap pran pàn gaz men se grav wi mesye dam yo di gen 2 kidnapè k kidnape yon timoun nan jeremi poutèt machin kidnapè yo al avèk timoun nan 2 cheval sou 2 cheval yo al ak timoun nan wi yo kidnape timoun nan sou 2 cheval komisa bay machin. Mennen lè SPNH vini l mande machin poukisaw pa se kite l. Abel son gwo nèg podyab li kase figi l ale li megri pitit li a kriye bon Abel son gwo nèg li menm lap tiye tèt li anvan mwa fini sou kont kiyès sou kont prensipal lapolis yo paske yap mande 2 meyè kondisyon. Men nou menm kòm avoka nou rete kwè e nou rete mordicus ke jour le respect de l'Etat de droit triomphera! E sak fè map di Abelson gwo nèg tout lòt polisye yo ke demen Habeas corpus Abelson gwo nèg la ap plede komisè gouvènman te konn kouri e nou pa la komisè nou di komisè pran responsabilite w. Nou di dwayen yo pran responsabilite l e nou espere ke van sa a k ap soufle la, van sa a pase pran tout prizonye politik yo. E laprès, jan n toujou di l, jan n toujou fè yon travay enpekab la, kontinye akonpanye avoka yo, SPNH yo, paske ou gen fanmi w ki polisye, ou gen ti frè w ki polisye, paske lè w ap gade polisye ap travay pandan ke l ap defann bandi. Pandan ke lap kontrekare bandi pandon paske lap defann tèt li arete nan se imilyan e gen anpil travay ki pou fèt nan lapolis la komisarya yo e poum diw byen kote polisye yo ap dòmi gon kote mal andeyò polisye ap dòmi li di mèt gen de pinèz ki monte nan chemiz mwen de pinèz wi. Lal pandanl kanpe nan lari epil wè pinèz yo kap desann konsa sou nimewo polis e badj lapolis la. Mezanmi se grav non on ri pas se grav se grav se sak fè SPNH la ap mande amelyorasyon kondisyon yo Léon Charles je vous adresse la parole au contraire au lieu de persécuter Respè na 17. Amelyore lè kondisyon travay, reminere yo byen, siw peye lè polisye. Paske kidnaping nan wo, yo sou peye, yo pa gen kay, madanm yo pap travay yo gen anpil pitit, men o mwen ou menm kòm direktè jeneral ki se papa tout polisye si w fè yon mezi konsa. Evite ke polisye ap vin plenyen pou lap rakonte jan lavi difisil. Donk demen dosye abeyas la ap plede e nan semèn nan tou gen abeyas 3 pous prevantif Yanick Joseph an kap plede paske gon manda damne ki dèyèl nou pral pledel poun mande dwayen an anile manda a. Nou pral plede abeyas 3 pous Elder lan tou donk la près je vous invite a nous accompagner paske la batay avèk tout lòt manm yo tou tout lòt moun ki pèsekite yo. Mwen envite nou akonpanye SPNH paske batay lan anpil e nou diw ke nou pap kanpe, viktwa eta de dwa fòl triyonfe su l'arbitre. Mèsi bokou.